byen presi de travay ke yo te fè la. Se menm jan la, tankou Fidel Castro avèk Che Guevara, pa rapò travay nèg sa yo te fè, wap wè gen anpil moun kap onore yo toujou pa rezon yo te fè de seri de gwo travay. Se menm jan la tou, si nan mistik, si moun sa yo te gen mistik lakay yo, nou te gen dwa rele yo nan yon gwo vi, pou nou pale a Fidel Castro. Men yo menm yo pa gen dimansyon sa. Yon Ameriken ki mouri, ou mouri nèt, ou disparèt nan limanite. Yon Ayisyen ki mouri. Sa son lòt pa, sa son lòt pè de manch. Pa egzanp, ou pa konn wè ou rive nan yon zòn epi ou di kèt m depase la deja. Paske se se nan ri sa yo konnen nou ye, se kòm si se viv nou viv la pandan tan, nou fè 101 jou anba dlo epi aprè sa nou reprann nou la, nou re rantre nan sik la ankò epi aprè sa pou nou vin desann la ankò. Men pou kisa? Espri a se mache lap mache. Ok, men pou kisa ou di lè yon Ameriken mouri li disparèt dan limanite e lè yon Ayisyen mouri gen bagay pou nou wè toujou? Kòman ou eksplike sa? Eske nou pa fèt menm jan oubyen se paske nou Ayisyen yo menm yo se blan ki koz? Wi, lè yon Ayisyen mouri li toujou la. Sa k fè l toujou la paske lè li kote w ap pase kòmsi ou te viv sa deja. Yon Ameriken li menm lè Ameriken an mouri li disparèt paske li menm li pa gon yerachi sosyal, li pa gon ab familyal vrèman. Yo menm yo gon ab familyal nan foto, nou menm nou gon ab familyal terès, sa vle di kon se yon bagay ki sòti nan rasin nou. Sa w konprann? La, jounen jodi a la, travay zansèt yo te fè, pa egzanp nou menm nou sou sizyèm ekstenksyon nan planèt la la. Blan yo se andoyid yo ye, se se se lè moun ki se vèsyon andoyid. Blan pa te egziste a yon epòk. Blan se yon eksperyans atlant yo te fè ki vin bay yon blan. Blan sa a epi li menm ki vin enkane sou tè sa ki vin. Se gwo bagay wap di la wi.
Sa se sou Atlant blan sa yo te vin enkane. Nou konprann? Aprè Ejip, paske m kwè Ejip la m kwè se li menm ki te Ejip se premye ekstenksyon. Twazyèm ekstenksyon Ejip la ye. Paske Ejip la li menm yo te gen yon teknoloji ki tèlman avanse lakay yo. M kwè se yo menm ki te oto-detwi tèt yo de menm pou Atlantid la tou, paske Atlantid la te tèlman rive nan yon teknoloji ki tèlman wo, se yo menm ki oto-detwi tèt yo tou. Paske nou menm nou gen yon syans lakay nou la, parapò a vodou a, teknoloji a nou pa, nou pa aplike nan, nan vodou a, paregzanp, nou pa t konn sa, nou pa leve nan sa. Epi may nou pa prepare pou nou antre nan teknoloji tou. Èske w konprann? Epi anpil moun ki fè vodou a tou, yo fè vodou a pou yo defann tèt yo, yo fè vodou a tou pou yo fè mal avèk yon lòt moun. Yo fè malfektè avèk yon lòt moun. Pa egzanp, sou tè Dayiti, se yon kontinan k la. Kontinan, lè kontinan an la sou 32 kilomèt kare, oubyen 44 kilomèt kare, m pa konn jan l te ye a, sa vle di, li vin twò piti. Lè ou di, lè ou di yon kontinan, m konnen yon kontinan se yon kote ki gen anpil peyi anndan l. Anpil peyi, egzat. Pa egzanp, w ap pran Lafrik. W ap pran egzanp Lafrik. Lafrik li menm ki se yon kontinan. Wi, yon kontinan, Afrik. Ok.
Wap wè nan chak peyi dafrik map di konsa yo pran on santèn nan yo ou di mwens on milye nan yo epi yo vin mennen la. Imajine w la kounya. Pase gen yon ki soti Tchad, gen yon ki soti Soudan, gen yon ki soti Ejip, gen yon ki soti Etiopyen, gen yon ki soti Afrik di Sid, gen yon ki soti Afrik di Nò, de lès tout sa santral afrik pa egzanp nan tout peyi sa ki nan afrik la wap jwenn mil ayis mil nan afriken sa yo di mwen se pran 5 sa nan chak peyi sa yo pou yo depote yo ase gen yon pil nan yo se jamay ki yo tale gen lòt yo menm se nan lòt peyi yo tale nou menm nou vin tonbe sou ti zile sa pa egzanp lè yo fin yo fin yo fini avèk endyen yo la lè yo vin fini avèk endyen yo la epi apre sa yo vin depoze ti rès la la Men ti rès sa la li menm, parapò avèk lè Ejipsyen, e tè, tè Afrik la son tè sakre ye tou. Alò vodou pa yo a, ki vin melanje avèk sa yo jwenn sou tè sa la, epi ki vin tounen yon bonm la a sou tè Dayiti, paske se Ayiti m pa rele l Ayiti, m toujou di sa, m toujou di se la tè dè dimansyon elve. Peyi Dayiti, se konsa l ye. E sa fè w ap wè chak peyi la ap efondre nan dlo, w ap wè peyi Dayiti li menm l ap monte 1 milimèt près sou dlo li menm chak jou. Ou konprann? Epi w ap wè tout lòt peyi yo menm se efondre, w ap wè Etazini la li menm l ap desann, Ayiti li menm chak jou l ap monte 1 milimèt près sou dlo. Ou wè lanmè a ap pi ba epi nou menm n ap pi wo. Sa vle di, nou menm nou pa sou menm longè dond a oken nasyon. Ameriken an li menm, si Ayisyen an si w bezwen rele pa grann ou la, ou ap rele grann ou, w ap pale ak grann ou, grann ou ap di w mèsi, tout sa k pase, tout sesi, tout sela. Bill Clinton antre Ayiti, li bezwen rele granmè l, li pa kapab, li bezwen rele manman l, li pa kapab. Lè l ap fè yon twazyèm tantativ, li wè sa p ap bon pou li, bon l kite eksperyans lan nèt. Li fin a sa. Pa egzanp, sa l vin chèche a, vodou ayisyen an pa pou li. E depi yon moun, se Ameriken ou ye, ou antre ann Ayiti a la, ou nan pwoblèm. Alò, sou angle ke ou pale, sa vle di peyi Dayiti gen anpil espwa. Wi peyi dayiti. Pou l soti nan twou ke l ye a. Peyi dayiti gen anpil espwa l ap soti kote l ye a pa egzanp konsa. Se paleman, se gouvènman an la. Se mesye gouvènman yo la, senatè, depite ki te bloke peyi a nan sistèm avèk milat la la. Men yo vin wè ti pèp la pa kapab pa rapò a sakrifis Jovenel sot fè pou nou an la, pè a son nam. M konnen Jojo pa mouri toujou bò kote m la men. Pa rapò a sakrifis ke misye fin fè la, sa e Jezi pa m nan k mouri la, an tou lè ka. An palan de Jovenel? Wi, Jovenel pou mwen menm menm se Jezi pa m nan k mouri la. Paske sakrifis li fè a la, Jovenel pa ka mouri an ven, nèg pò de pè, nèg nwè. E pa san misye sòti lwen, Jovenel, Jovenel se desen, se, se desandan yon antite ansestral. Sa vle di, gen, gen te travay, nou tout, chak Ayisyen ki la, nou son, nou son desandan. Li yon ti tan sisla men sak rive la pa rapò a Jovenel ki mouri a la se sa ki kòmansman travay nou la. Menm si wè gen vyolans, gen moun kap mouri, ayisyen k mouri yo nou pa bezwen pè nap previni ankò. Nan gen dwa pa vini apre yon 10 an men nap retounen apre yon 20 tan, 50 tan ankò kanmenm paske tout ayisyen ki te la se. Se recycle n ap recycle. Sa vle di nou te la, nou retounen ankò, nou prale, nou retounen, nou prale, nou retounen ankò. Menm jan ak gran grann nou ki te la, gran pè nou, n ap prale, n ap tounen. Pa egzanp, vodou a, si m wè yon moun ki pa bay vodou respè, m twouve ou manke yon pakèt dimansyon lakay ou. Pou w ap rele yon mò nan yon gwo vi pou mò a ap esplike w ki sa w t ap viv nan yè, ki sa w t ap viv nan avan yè, ki sa w pral viv demen, sa se yon respè l ye. E sa l di w la pa gen manti ladan l. M raple m lè fransèz la te vin ann Ayiti epi lè l antre avè m bò bò ougan, ougan sòti, ougan di madam m pa ka resevwa w fè yon sòti epi lè ougan fin resevwa m lè misye a desann sou ougan epi misye a sòti deyò epi l di madam sa w vin chèche a ou pap ka jwenn li isit la fransèz la etone l di kijan w fè konnen sa m vin chèche a. Nazi ou vin chèche yon dimansyon la, chanpwèl ou pap ka jwenn li. E si ou pèsiste, malè ap rive ou. Epi fransèz la fè 3 jou egare nan otèl. Sou katriyèm jou a, lè l resi sou men l epi li di vodou ayisyen an se pa bagay piti ke li. Li respekte sa, li mèt depoze chapo ba l epi l ale. Te gen yon nèg la ki te mande pou kò l anrete, te gen yon fransè la akò li te vin anretere kò l ann Ayiti. Yon fanmi lwen de kont de Sen Jèmen. Se te, yo te mande pou yo antere kò l Leyogàn la. Ala Ameriken kò a antere Leyogàn, li panse ke nenpòt fanmi l gen dwa vin rele l e li menm l ap reviv ankò. Ok, li mouri, li mouri, li mouri nan peyi l? Non, li pa mouri nan peyi l non, li te antre isit, li te antre isit, li te make sure pou l mouri an Ayiti. Ah, ok, ok. Li make sure pou l mouri an Ayiti epi kò a antere kote l te ye. pou l ka jwi de benefis sa ki genyen. Men l pap kapab oubyen l ap kapab? Bon, jiska prezan an, m pa di si l ap kapab paske zansèt yo te gentan fè yon travay yo te di non o blan. Bon, sa vle di non o blan. Blan an gen dwa antre nan peyi a ou vin fè biznis men gen de seri de bagay ou pa vin foure bouch ou ladan l. Depi e nan mistik peyi Dayiti ou rantre. Ou antre nan min peyi Dayiti, bon ou mele nèt. E de bagay pou n pa manyen nan peyi a. Pa janm manyen min peyi a. Si pou n manyen min peyi a, fòk gon lòd. Fòk yon bagay ki pale. Par exemple, wè pi fò boujwa k vann min peyi a la tout nan kouri. E tout, tout sa yo fè tout ap rete la. Pa gen youn ki bal jwi anyen. Egzanp, gade tout plaj yo, gade kòman yo rete la. Gade tout gwo kay yo, tout rete la epi tout kounye a nan mawon. Èske w konprann? Sa vle di yo pa pral ak anyen, sa vle di se t on tan pèdi ke l ye. Sa vle di Ayisyen an nou, nou, nou lite twòp dan lemond. Nou te batay twò di. pou 1804 pou nèg ap batay a kanon epi pèp ayisyen pa ba pa ba endepandans la valè paske ke nou fè 3 syèk esklavaj de 1492 a 1804 sa bon 333 zan lagè fè 3 syèk nan esklavaj se pa yon ti bagay piti èske ou konprann m panse se nou menm ki ta pèp izrayèl la jan yo vin ba nou bib sa la yo pote bib la ba nou m panse se se de egzanp de nou menm m ap pran egzanp konsa istwa de lou. Sonje lè yo te di konsa, yo t ap boule Sodòm e Gomò, patati patata, lou te vin tounen yon estati sèl, paske l te vire gade. Men e sa k te rive la nan letan Bwa Nèf la, nou ka ban mwen ti esplikasyon sou li? Sa k te rive? Sa k te rive? Nan letan Bwa Nèf la, la kote k plen dlo a, gen kay anba l, gen tout bagay. Te gen yon granmoun ki te vin mande yon moun yon ti dlo anndan, yo pa ba li l, epi ki vin kreye letan Bwa Nèf la, la jounen jodi a la. Pa konn si w te sonje raple w de istwa sa ou di mwen soti. Se yon istwa, se yon istwa m ta renmen, m ta renmen konnen m te, m te toujou vle. Menm istwa sa a, se yon istwa ki te mete m chita, yo te rakonte m. Le tan ou wè bwa nèf la la, w ap wè kou e dlo a kòmanse seche, w ap wè te gen yon seri de poto k kanpe ladan. E nenpòt la tou, ou ta anvi, ou ta gen boutèy oksijèn ou tou sa, ou ta anvi fè yon plonje. wap wè tout kay yo anba, tout blòk yo anba, rezèvwa, se te yon vil, wap wè se yon vil ki antere konplètman, le poukwa paske yo te vin mande yon ti dlo. Estati sèl sa a wè yap pale de li a, nou gon estati sèl la an Ayiti la tou, konprann, ki la. Eske se pa, eske se pa jwe yap jwe sou nou, paske nou menm nan teknoloji nou pa gen, nou pa konn a nan.